Bonjou, bonswa tout moun kap koute nou, kelkeswa kote ou ye. Mwen kontan anpil pou m pote nouvèl yo pou ou jodi a, yon jounal ki chaje ak enfòmasyon kap fè ou rete branche. Jodi a, na fè yon ti pale sou sa kap pase an Ayiti, men tou sa kap souke lemond antye. Ann kòmanse ak Ayiti. Yon gwo trajedi frape Kap-Ayisyen, kote plizyè etidyan pèdi lavi yo nan lamè, apre yon bato te chavire tou prè Labadi. Yon nouvèl ki plonje tout peyi a nan dèy e ki montre a klè kòman sitiyasyon an frajil. Anplis de sa, ensekirite a kontinye ap vale tèren nan peyi a. Nou pral pale sou lamò Goodner Mathurin, yon pastè ak pwofesè, ki mouri anba bal bandi nan zòn Twoufoban. 2 evènman tris ki fè kè anpil moun lou. Se tit sa yo ke nou pral devlope pou ou sou sa kap pase lakay nou, nou pral devlope yo pou. E lòt nouvèl kap domine aktyalite entènasyonal, gen yon gwo aksidan bus ki fèt nan Tanzani ki lakoz lamò 38 moun ak plizyè blese nan rejyon Kilimandjawou. Se yon sitiyasyon ki vrèman trist. Sou yon lòt bò, n ap pale de avni transpò ak Elon Musk ki lanse premye flòt machin san chofè Tesla yo, sa yo rele Robotaxi yo, nan vil Austin, Texas. Èske sa pral chanje fason nou vwayaje demen? Finalman, yon nouvèl ki fè moun rete sezi ap soti Brezil, kote yon jenn fi 19 an arete paske li te bay lòd asasine pwòp papa l pou eritaj. Yon istwa ki montre kòman lajan ka pouse moun fè ak ekstrèm. Rete avèk nou paske n ap antre nan tout detay sa yo nan jounal la.
E jan nou te anonse li nan jounal la, nou kontan pote nouvèl ba ou jodi a, E jounal sa yo ap kontinye ak yon nouvèl ki fè kè nou lou yon lòt fwa ankò sou ensekirite k ap vale teren nan peyi nou an, Ayiti. Nou aprann ak anpil lapenn lamò Godner Mathurin, yon pastè ak pwofesè ki pèdi lavi l anba bal bandi jodi samdi 28 jen 2025 la. Aksidan sa rive nan zòn Twou Foban, yon zòn ki byen koni pou aktivite gang ame yo. Daprè enfòmasyon nou rasanble, pastè Godner Mathurin te viktim akt mechan sa nan yon pòst peyaj bandi yo mete kanpe antre Karyès ak Monwi, nan zòn Twou Foban an. Sous nou yo revele ke Godner Mathurin te refize kite bandi yo fouye l, se poutèt sa ki te pwovoke kole malfra yo. Menm sous sa yo eksplike nou, yo fin asasine Mathurin, yo fouye l, epi yo jete l nan lamè ak tout sa l te pote. Sa montre yon nivo britalite ak mechanste san parèy nan akt sa. Nan menm moman an, yon gadyen plaj nan zòn nan tou pèdi lavi l anba men menm malfra sa yo. Sa montre a klè kòman sitiyasyon an grav anpil e pèsonn pa epanye. Godner Mathurin te yon moun respekte nan kominote l. Anpil sitwayen sou Lil de la Gonav konfime ke li te kond ansenye e li te pastè. Li te fèt nan Nann Mango, yon lokalite nan La Gonav, e li te premye petit nan yon fanmi ki gen 4 pitit. Lamò l se yon gwo pèt non sèlman pou fanmi l, men tou pou tout kominote a ki te konèt li kòm yon moun ki te dedye lavi l nan sèvis ak edikasyon. Akt sa yo mete laksan sou nivo ensekirite k ap pran pye nan peyi a, Kote sitwayen onèt ak inosan ap pèdi lavi yo san rezon. Nou mande otorite yo pou yo pran mezi fòt pou mete lòd nan dezòd sa a e pou yo garanti sekirite lavi ak byen moun nan peyi a. N ap kontinye swiv sitiyasyon ensekirite a de prè e n ap pote plis enfòmasyon ba ou pandan evènman yo ap dewoule. Yon lòt nouvèl ki ap fè aktyalite a lakay nou se yon trajedi ki frape kominote akademik Ayiti a. Yon aksidan maritim devastatè te fèt samdi 28 jen 2025 la tou pre Kap Ayisyen. Yon bato ki te gen plizyè etidyan inivèsite ladan l chavire bò kot Cadras tou pre Labadi. Sa k te sipoze yon senpl pwomenad pou detant pou etidyan nan syans enfòmatik yo nan linivèsite Antenor Firmin te tounen yon dezastr lè bato a te rankontre move tan sou lame. Bato a, ki te gen 27 etidyan abò li, chavire nan yon lamè ajite ak gwo van. Kounye a otorite yo konfime gen 12 etidyan ki pèdi lavi yo. Sa fè kè nou sote lè n ap panse a jèn sa yo ki te gen tout avni yo devan yo. Pami tout moun sa yo, Gen 7 sivivan ki te sove gras a entèvansyon rapid pechè lokal yo ak sekourist yo. Nou salye kouraj ak èd san kanpe te moun sa yo ki te aji ak anpil vitès. Malerezman, efò rechèch yo ap kontinye pou 8 lòt etidyan ki toujou disparèt nan lamer. Pwoteksyon sivil la ak gad kot la, ansanm ak volontè nan kominote a, ap travay san rete pou jwenn moun ki disparèt yo. Ensidan sa yo boulvèse pwofondeman kominote inivèsite a, ak tout moun nan zòn lan. Malgre inivèsite a ak otorite lokal yo poko bay yon deklarasyon ofisyèl sou sa k ap pase a, rezo sosyo yo inonde ak mesaj solidarite ak kondoleyans pou fanmi ki nan lapenn yo. Sa montre aklè kòman pèp ayisyen an toujou montre sipò l nan moman difisil yo. Trajedi sa yo vin ajoute sou tout lòt malè ki ap frape sosyete ayisyèn nan, sitou ak defi ensekirite k ap vale teren a ak gwoup gang ame yo. Zòn Kadras la, kote aksidan te fèt la, se yon zòn bò mè ki popilè toupre Kap-Ayisyen. Kounye a kominote akademik la nan gwo lapenn, pandan operasyon sekou lo ap kontinye. N ap swiv sitiyasyon sa ya de prè, epi n ap pote plis detay ba ou pandan otorite yo ap bay enfòmasyon.
E nouvèl nou genyen k ap domine aktyalite sou plan entènasyonal la, se ak anpil tristès n ap anonse yon gwo trajedi ki frape peyi Tanzani. Yon aksidan terib te fèt samdi swa nan rejyon Kilimandjaro, yon zòn ki rele Saba Saba, kote yon gwo bis ak yon ti bis, minibus, te fè kolizyon. Sa ki plis rèd la, aprè kolizyon an, tou 2 machin yo te pran dife, sa ki rann sitiyasyon an plis grav toujou. Daprè enfòmasyon nou jwenn nan men prezidans Tanzani an, aksidan sa a te koz lamò 38 moun. Pami viktim yo, genyen 2 fanm. Anplis de sa, 28 lòt moun blese nan gwo trajedi sa. Imajine sitiyasyon an, machin yo pran dife, moun bloke andedan, se yon sèn ki vrèman chokan. Otorite yo fè konnen koz prensipal aksidan an, se te yon kawochou gwo bis la ki te pete. Lè kawochou a pete, Chofè a pèdi kontwòl machin nan e se la li al frape ti bis la tèt pou tèt. Dife a te gnyn rapidman sa ki fè anpil nan viktim yo boule nèt. Prezidans Tanzania fè konnen akoz degre boule yo, 36 nan komoun ki mouri yo pa ka idantifye. Sa vle di, fanmi yo ap gen anpil difikilte pou rekonèt moun pa yo. Nan 28 moun ki te blese yo, 6 ladan yo toujou entène lopital, kote yo ap resevwa swen mediko. 22 yo te resevwa swen e yo deja kite lopital la. Prezidans Tanzani a, Samia Suluhu Hassan, te pwofondeman aflije pa nouvèl sa. Li voye kondoleyans li bay tout fanmi ki pèdi moun pa yo nan aksidan sa a, li mande Bondye pou l akeyi nan nanm defen yo e pou l bay fanmi yo fòs nan moman difisil sa. Prezidan an pwofite okazyon pou l lanse yon apèl bay tout chofè nan peyi a. Li mande yo pou yo respekte kòd lawout la ak anpil prekosyon paske aksidan sou wout yo twòp souvan nan Tannzani. An reyalite, Tannzani se yon peyi kote aksidan sou wout yo trè souvan. Yon rapò Lòganizasyon Mondyal de Lasante, OMS, te pibliye an 2018, te estime ke antre 13 mil e 19 mil moun te mouri nan aksidan trafik nan Tanzani an 2016 sèlman. Sif sa a plis wo anpil pase chif gouvèneman te baye ki te 3 mil 256. Sa montre klèman gen yon gwo pwoblèm sekirite wout nan peyi a ki mande solisyon ijan,

yon vil ki nan rejyon metwopolitèn de Recife, lapolis fèk arete yon jèn fi. Jèn fi sa a gen sèlman 19 an, e sa ki plis chokan an, yo akize l deske li te bay lalòd pou yo asasine pwòp papa l. Dapre enfòmasyon lapolis baye, motivasyon dèyè akt sa a se te eritaj. Papa jèn fi a, ki te gen 60 an, te yon chofè kamyon. Yo di eritaj li te vo anviwon 365 mil dola ameriken. Sa vle di, jèn fi a ta vle akselere pwosesis pou l antre nan posesyon lajan sa a, menmsi sa te vle di pèdi papa l nan yon fason osi mechan. Fason Papaya a te mouri an vrèman trajik. Yo tiye l par bal pandan l t ap dòmi lakay li, yon kote l te sipoze an sekirite. Ak sa a montre yon mivo fwadè ak kalkil ki vrèman etonan pou yon moun osi jèn. Lapolis poko bay tout detay sou fason yo te rive jwenn prèv kont jèn fi a, ni sou ki moun li te itilize pou komèt akt la. Men arestasyon sa a se yon gwo pa nan ankèt la e li ouvè pòt pou konprann pli byen rezo dèyè akt makab sa. Ka sa a leve anpil kestyon sou moralite, relasyon fanmi ak danje lajan ka reprezante lè moun kite l pran tèt yo. Nou ap swiv ankèt sa a de prè e n ap pote plis detay ba ou pandan lapolis ap devwale plis enfòmasyon sou ka trajik sa a. E dènye nouvèl ke nap pote pou ou jodi a, se yon gwo nouvèl sou teknoloji kap chanje mond lan, sitou nan domèn transpò. Tesla fèk make yon gwo pwen nan listwa sektè transpò a. Konpanyi an, ki dirije pa Elon Musk, kòmanse lanse sèvis robotaxi li a nan vil Austin nan Leta de Texas, Ozetazini. Sa a se yon etap enpòtan anpil pou Tesla apre plizyè ane kote Elon Musk ap fè gwo pwomès sou machin san chofè yo. Depi lontan, Elon Musk te gen yon vizyon klè, li vle fè Tesla tounen yon konpanyi ki pa sèlman fabrike machin elektrik, men tou ki santre sou entelijans atifisyèl ak wobotik. Mòsk. Avèk lansman flòt wobotaksi sa a, Mòsk ap fè yon gwo pa an plis pou l reyalize rèv sa. Ki sa wobotaksi yo ye? Wobotaksi yo se machin Tesla ki ekipe ak teknoloji konduit otonòm konplèt, Full Self Driving, FSD. Sa vle di, machin sa yo kapab deplase sou wout yo san okenn entèvansyon imèn, sòti nan yon pwen A rive nan yon pwen B. Yo itilize kamera. Rada ak lòt sistèm deteksyon pou navige nan sèkilasyon an rekonèt siyn trafik yo ak evite obstak. Lansman sa a nan Austin se yon faz tès konplè. Sa vle di, tès la ap mete machin sa yo sou wout piblik yo pou yo ka kolekte done reyèl sou fason yo fonksyone nan diferan kondisyon trafik ak meteyo. Lobjektif la se pèfeksyone sistèm lan epi asire li totalman an sekirite avan yo ouvri sèlis la bay piblik la an grann mas. Poukisa sa enpòtan? Si robotaksi yo reyisi, sa kab revolisyone fason nou vwayaje. Imajine w ka rele yon machin sou yon aplikasyon, epi li vini san chofè pou mennen w kote w vle ale. Sa ka diminye konjesyon nan vil yo, redui aksidan ki te koze pa erè imen, e bay moun ki pa gen machin aksè fasil a transpò. Anplis de sa, pou Tesla, sa ouvri lapòt nan yon nouvo mache ki gen anpil potansyèl pwofi. Elon Musk gen gwo anbisyon pou wobotaksi yo. Li menm te prevwa ke machin sa yo ap vin tèlman efikas ke yo ka jenere lajan pou pwopriyetè yo lè yo pa ap itilize yo, gras a sèvis wobotaksi a. Vizyon sa a yo vwa e pli lwen pase senp transpò. Li wè yon avni kote machin yo ka vin tounen yon sous de revni pasif. Natirèlman, gen anpil defi ki rete. Sekirite se priyorite nimewo 1, e Tesla ap dwe pwouve ke teknoloji li a vrèman fyab nan tout sikonstans. Gen tou regilasyon gouvèneman yo ki dwe adapte ak nouvo teknoloji sa a. Men avèk lansman sa a nan Austin, Tesla ap montre klèman li detèmine pou l mennen chanjman. Nou ap swiv devlòpman sa a de pre. Mèsi paske ou te pran tan koute jounal nouvèl nou a jodi. N ap ba ou randevou yon lòt fwa pou plis enfòmasyon ak analiz sou sa k ap pase nan lemond. Pa bliye rete konekte pou plis nouvèl ki enpòtan.